Mwen di Bondye mèsi. Mwen di nou tout mèsi ki toujou pran tan nou, pran san nou pou nou gade videyo m yo. M apresye sa anpil fan mwen yo. Se zanmi nou Fritz Gerald Charles. Alright guys, let's go! Sijè nou jounen jodi a se sispann kite moun itilize nou mal. Kòmanse Mwen salye tout moun dan le mond kap gadem nan kelkanswa peyi ou ye jounen jodi an mwen salye w e itilize moun mal la se kisa li vle di an premye? Lè ke yon moun itilizew mal se pa egzanp moun nan bezwen fè enterè pal pase avan ou menm ki sèvow fèb ou konprann? li just pranw li baw pawòl oubyen li baw lajan e ou menm pou kapab al fè yon travay pou li swa pou pa yon aksyon oubyen fè yon manti sou yon moun oubyen yon bagay kèlkonk konsa kijan ou ka fè yon moun ou ka konnen ke yon moun ap itilizew mal. Li toujou pran pòz la avè w, men nan bon sans, se pa vre. Se sa k fè, ouvri zye nou pou moun sispann itilize nou mal. Paske lè yon moun itilize w mal, gen anpil danje nan sa. Premye danje ki gen, depi moun nan konnen ke lapolis ka pran l, oubyen li ka mouri, li ka pèdi lavi l, lè konsa li menm, sa l oblije fè, l oblije mawon. Li voye w devan. E lè bagay la mare, li defann li. E ou wè moun kap itilize w mal la, ou konn kisa l fè? Daprè eks, daprè sa kap pase, daprè sa n tande nan nouvèl, swa nan kèlkanswa peyi a, moun ki itilize w mal la li menm li gen sak rele mwayen nan men l. Sa se premye bagay la. Li wè w menm ou nan bezwen. Li pran pòz li vin zanmi w. Li pran pòz li vin avè w. Li wè pwoblèm yo, li vle ede w. Epi e pa vre non frè m. Moun sa se bezwen l bezwen w wi. Ou menm ou pa vle fè ou byen. Nan ou menm si se pa t sikonstans lavi, si se pa t sikonstans povrete, ou pa t ap janm fè l. Men li itilize w nan fason sa li menm. pou l ka fè mesay li an pase. Konsèy pou n ka jounen jodi an, Sispann kite yo itilize nou mal. Premyèman, lè moun nan itilize w mal, ou ka mouri. Sa se nimewo 1. Dezyèmman, ou ka malad. Sa se nimewo 2. Twazyèm nan li menm, ou ka gen plis rayiman. Ann pran mouri a. Imajine yon moun ap itilize w mal. Li gen yon èlmi, li pa vle konbat a èlmi an, li itilize ou menm. Li voye w devan pou al konbat avè l. A? Kounye a w menm menm podyab, li ba w pawòl, oubyen, li ba w lajan. Men a tèt ou pati, paske ou nan bezwen, ou nan nesesite, e moun nan just di w sa, epi tèt ou pati, ou pran van. Epi kounye a la, sa w tande a, premye moun k ap viktim nan se ou menm. Premye moun k ap mouri a se ou menm. Dezyèm egzanp lan li menm, ki se malad. Imajine yon moun bezwen tire yon revanj avèk yon moun, se ou menm li itilize. Sovè w wè, epi manti nan may li, nan kè l, li pa bezwen w vre, se itilize l ap itilize w. Lè konsa, lè l jwenn lòt parèy li yo, lè l jwenn zanmi l oubyen fanmi l, lè l ap pale de ou, li di a, m jwenn yon ti egare la, yon ti vagabon sal, m jwenn yon ti sanzave la, a, misye pa fè anyen la monchè. A, m bay misye yon monnen la, ou misye al fè travay sa pou mwen, oubyen fè tèl bagay pou mwen, oubyen di tèl bagay pou mwen, konprann? Mezanmi pa kite la mizè fè nou fè sa nou pa dwe fè. Travay avèk men ou pou fè kòb. Travay avèk sèvo ou pou fè kòb. Paske nou tout gen yon sak rele konpetans nan nou menm. Se chèche l. Travay avèk sak nan tèt nou. Pou nou mete lajan nan men nou, lè m di travay a sa k nan tèt nou avèk konesans Bondye ban nou pou nou fè sa ki byen, se pa sa ki mal, sa ki byen. E si w gen pitit, ou gen fanmi, y ap manje yon lajan san, de jenerasyon an jenerasyon, tout sòt de pwoblèm ka rive yo, tout kalamite ka tonbe sou yo akoz de ou menm. Se pa paske w nan mizè pou w kite moun ap mal itilize w. Aprann gen karaktè, sa ap ede w avanse nan lavi. Ou konprann? Paske anpil moun jounen jodi ou tande ki gang, ki chimè, ki tout bagay, se paske yo pa gen karaktè, yo pè soufri, yo pè soufrans. E yon lòt, yon lòt pwoblèm ki gen tou, lè ke moun nan ap mal itilize ou. Ou mouri, mò ou pa depann de li non. Ou te mèt mouri la jounen jodi a la, mò ou pa depann de li. Paske se itilize ou l t ap itilize ou l pa t bezwen ou. Se pa vre. Mezanmi, si w renmen lavi w, si w renmen sante w, si w renmen fanmi w, sispann kite moun itilize w mal. Si w renmen lavi w, se pwoteje l. Bondye kreye nou pou nou viv tan an sou latè. Men nou tèlman bat kò nou, nou mouri avan lè, nan pa ka tann. Bondye kreye w pou w vin yon moun demen wi. Men ou menm ou wè soufrans lan tèlman di pou ou. On moun ofri w lajan pou fè mal oubyen pou fè yon bagay ki mal, pou antre nan move zak, ou menm ou antre. Epi ou pa jwi tan Bondye te ba w pou w jwi a. Pa di w pa gen chwa, ou gen chwa. Jounen jodi a ou gen chwa. Li pa janm twò ta nan lavi pou chanje. Pa janm di e ou pa konnen ki jan lavi w ap fini. Ou konprann? Destine ou depann de ou menm. Tout sa w ye jounen jodi a se paske w te panse l dan le pase. Ou ka aranje prezan w pou pa gen yon move fiti. Fè bon bagay. Li pa janm twò ta nan lavi pou fè bon bagay. Destine w se nan men w li ye. Aprann konn sa k ap bon pou ou. Menm jan li menm li gen mwayen nan men l lan, ou menm ou ka gen l tou, avèk sa nan tèt ou an. Travay avèk sèvo Bondye ba ou a, travay di pou w ka gen nan men ou. Byen pase wè chanèl lòt chanèl mwen gen an, ou menm ki gen pwoblèm nan fwaye w, ou gen pwoblèm nan fwaye ou konprann, pase wè chanèl edikasyon seksyèl mwen an, e ou menm ki sou chanèl edikasyon seksyèl la tou. Ou gen problem sosyal ou konprann. Pase wè chanel mwen an FJC TV. Pil komante mwen abone. Kite like pou mwen. Thumbs up la ou konprann. Epi plen ma komante mezanmi. Mwen renmen komante yo. Se komante yo pou m jwenn. Pou m kapab fè pi bel video. M bezwen konnen ki sa nou panse de video a mwen menm. Pou m ka avanse plis. Mwen renmen nou anpil. Pa bliye se te.